E wa la sosyete kijan nou ye mwen vrèman kontan avèk nou jodi an sou plato kòz an nou kòz an nou pou nou koze kòz an nou pou nou pale kòz an nou pou nou rankontre pou nou echanje e pouki pa pou nou onore selebre fete sou plato kòz an nou jodi an non pa m se Frandy Siméon pwodiksyon sa a asire pa Samars pwodiksyon byenvini tout moun talè konsa w pral dekouvri. A ki moun nou pral koze?
Kòzan nou Kòzan nou se yon zouti endispansab ki pral pèmèt ide pozitiv vini sou tout pwoblematik fanm, jenn ak timoun. Se pral rapwochman tout moun nan sektè pa yo pou konbat lamizè ak linyorans an Ayiti e nan lemonn antye.
Se yon aktris, Se yon chantez, yon feminis, yon jounalis, yon chantèz, yon fanm djougan, yon fanm vanyan, yon fanm ki pase l de prezantasyon, jodi a, yon jou konsa, lanati renouvle kontra l ak fanm sa a. De kiyès m ap pale? M ap pale de Barbara Guillaume, madam, mesye. S on plezi nan kòz an nou jodi an avèk Samars Production pou mwen Frantzy Siméon akeyi Barbara Guillaume kote nou pral chache konnen on pil koze ki pi bon jou ke sa. Ke jou l vin sou latè sa. Bonjour Barbara bonswa Barbara bon di fèt Barbara e wa Barbara lanmou limyè sou ou. Bonsoir Frandy bonsoir et bonjour en tout cas
bonsoir tout moun kap swiv oubyen kap tande emisyon sa Frandy sa fèm toujou plezi premyeman poum tandew dezyèmman Pou m e pale avè w e se pa jodi a sa kòmanse e sa fè lontan alò wi se sa m se Marie Rebecca Guillaume e Barbara se non sèn mwen se non atis mwen se sou non sa tout moun konnen m epi jodi a wi li fè m yon lòt lane ankò e. M sot fèmen yon 61 la. Sa vle di ke m antre nan swasantèn mwen an gran, gran jan. E, epi, m santi ke Bondye, antouka, sa ki pi pwisan, sa ki pi fò, m santi ke li ranmase m pou l avanse avè m. E, pandan ke m p ap kache di nou, M pa t atann ke nan laj sa a m t ap ankò vivant oubyen m t ap ankò an aksyon, men bon se konsa Bondye vle l, se konsa lanati a vle l, alò mwen menm m avanse ladan l epi m di tèt mwen byenvini nan emisyon Kòzannou. Barbara, Jan nou sot tande l la, mwen se Barbara m di paske se Barbara ki non de sèn nan, se Barbara ki non piblik la. Marie Rebecca Guillaume sa se pou les actes de l'action civile, ou konprann, sou papye, sou acte de naissance etc. Men pou nou menm Ayisyen, fanm tè sa a, Fanm djougan sa, nou rele l Barbara Guillaume e se pa nou k chwazi l non. Kot non sa soti? N ap tounen sou sa talè. Alòs, jodi an se fèt Barbara e m swete ke nou tout n ap jwenn vwa nou a vwa pa m a vwa Samars Production pou nou di Barbara bòn fèt paske fèt Barbara pa p fete jodi an sèlman. Barbara ap fete plizyè ane kouraj, detèminasyon, konba. Angajman e Barbara pa nenpòt ki fanm Barbara son gro fanm Barbara son gran fanm Barbara son bèl fanm Barbara son bèl nanm Bòn fèt Barbara e nan lang pa m nan banm di bon di fèt Barbara Jan m te di nou l Barbara si nou pat konnen l Barbara gen anpil anpil chapo atis jounalis feminis. Aktivis politik, Barbara se yon rezèv de la Repiblik. Jodi an se jou anivèsè Barbara, anpil moun voye flè, voye souwè, e kado tou wi. Nou swete ke yo kontinye monte amonsle. E Barbara tou son moun ki trè prezan nan dyaspora a. Barbara fè pati pou ki pa de dyaspora a, li gen dwa reklame l de sa. E Barbara tou s on defansè pou kòz moun nan dyaspora a. Kesyon an pou Barbara se, kòman w santi w jodi an fèt ou, kote anpil sektè toujou salye angajman ou, e jodi an yo jwenn vwa yo pou yo di w bòn fèt, lè w gade pakou w, lè w gade gras, benediksyon pou viv yon lòt lane, kòman w santi w Barbara? Gras Bondye, gras Bondye ki tonbe sou mwen epi Humm se pa tout moun kan menm ki rive nan laj mwen e pi tou humm m panse ke yon sèten yon mwayen ou yon lòt humm Bondye sèvi avè m pou ke mwen menm m kapab sèvi limanite e sa se yon bagay ki te trè trè enpòtan pou mwen e lè w di sektè ki konte sou mwen, se pa ke mwen menm mwen, m pa ka, m pa menm konn renmen rele tèt mwen dyaspora. Paske menm si m, menm si m nan peyi etranje, se vre sa fè lontan m Monreyal e mwen travay anpil nan Sendomeng, nan Bate, m gen dè emisyon ke m konn al fè nan Bate avè moun yo, mwen genyen yon sòt dasosyasyon fanm nan batey yo nan e pa nan batey non e nan nan nan nan nan dyaspora dominikèn nan ki e yo menm mwen travay ansanm avèk yo sitou nan kesyon moun y ap bote soti sendomeng etc m travay avèk plizyè òganizasyon tou nan ede fè papye pou moun yo jwenn papye nou gen anpil travay ke nou fè men bon e se Barbara Guillaume sa vle di ke M pa gen mwayen nan men, m pa genyen gwo tonton zanmi, gwo tonton, epi m pa, m pa gen pouvwa vre nan men m pou m ta ede kòm moun sa yo soti nan pwoblèm sa a ke yo ye an. Epi, sa m kapab di, m toujou, m toujou la dayè, si m wè m p ap regle anyen yon kote, m pa kanpe. Konprann? Si m wè ke m pa gen anyen m ka regle pou kominote sa a, pou ekip sa a, pou sektè sa a, m al, se yon moun konsa m ye, m pran l, e papa m ki fè m konsa, wè papa m mouri, l kite m avè l ankò, e se, malerezman se konsa li ye, m toujou ap bay kout men kèlkeswa kote m ye. Men sektè dyaspora a. Li te toujou enterese m depi 2005 dayè. M ap pale w ba ou te petèt fèk fèt. Men, nou te kòmanse ap fè regwoupman dyaspora yo nan yon sans pou ke nou kapab wè si dyaspora ka ede Ayiti avanse. Bon, jounen jodi a, bagay la vin pi di, ou konnen, peyi a bezwen plis bagay ankò, e dyaspora gen anpil tou pou ke li ofri, pou ke li ede. Alò nan kad sa a, m toujou travay avèk plizyè moun nan sikonstans sa a. Men w pap wè m sou Facebook, ou pap wè m sou YouTube, ou pap wè m ap fè gwo pale anpil, ok? Paske mwen menm m toujou travay avèk baz la, avèk moun ki atè yo, moun ki sou tèren yo, moun ki bezwen yo, ou konprann? M pa di moun ki sou youtube sou lòt bagay pap yap fè bon travay tou men m pa tèlman chofe devan bann nan m pa tèlman devan ankò jan m te ye l nan epòk m te timoun m te nan militan m te ayiti map monte desann fè manifestasyon pawòl anpil ou konprann mwen pa fè l menm jan Mwen kite devan paske gen de bagay dayè gen yon laj ou rive tou gen yon gen de sakrifis ou fè nan vi an gen de sa Bondye fè pou ou gen de kote ou chape ok m panse ke li enpòtan pou w di a non se pa ke w fè ase men gen lòt moun ki ka fè. e m toujou m son moun ki toujou renmen pase flanbo a m toujou fèl nan tout nivo menm nan batay mwen avèk òganizasyon fanm òganizasyon timoun avan ok e òganizasyon dyaspora òganizasyon peyizàn nan e atravè ayiti daprè fanm peyizàn afranmi sa vle di ke mwen e toujou ap defann kòz sa yo se sak fè jounen jodi an m konnen gen anpil moun M gen ti peche m wi, m gen ti bagay mwen, ou konprann? M pa di m bon pase tout moun non, m gen pwoblèm mwen tou. Men w ap wè gen plizyè kategori moun k ap di m bòn fèt, k ap, epi k ap repete menm bagay lan, babara, antouka, fanm kouraj, se sa, mèsi anpil, etsetera, ou konprann? Alò se sa. Avan, nan entwo an, m te mande, kot non sa soti? Rebecca Barbara.
Barbara Guillaume se depi 1986 pandan mwen New York avèk sò Anne, Anaïka, Moumous, Manno Charlemagne e nou te nan yon sòt de ekip atis angaje ke nap chante paske nan moman sa M te konn fè teyat, bon m toujou fè teyat, avèk les frères parents, epi nou vin genyen yon pyès ke les misères maquillées, epi moun yo di m konsa ke sa w ap fè Rebecca, w ap mete non w oubyen bagay sa yo paske, pa bliye, paske m se yon moun depi m piti, depi m jèn, depi m te nan kòmanse vwayaje, m pa janm fè un an deyò pou m pa Ayiti. Sa di ke se antre soti m toujou ap fè. Sa vle di konsa ke w p ap ka antre soti non. Si w ap jwe nan pyès lan, Fè w chanje non. Epi yo vin rele m Barbara Guillaume de la Tour. Se konsa, ou wè, avan manman m mouri avanhyè la, manman m, dènye, dènye rele manman m rele m, bon, se vre, li rele m Rebecca, e kòm papa m te konn rele m Bob, li di Bob, men Barbara a toujou. Menm manman m konn bliye dèfwa se Barbara l rele m. Kòz an nou, Barbara Guillaume jodi an k ap selebre yon lòt wotasyon solèy lan. yon lòt jou, kote li menm li te vin akonpli misyon l ki poko fini, okontrè ke jou l pi long toujou pou l kontinye travay sa. Jisteman, nou fè rebondisman an, kò Barbara a nou prezante l non sèlman pou tout sa l ye, men tou pou angajman l kote dyaspora a, don li fè pati, men tou li defann kòz sa anpil, e anpil angajman nan sans sa a pou batay pou entegrasyon politik ayisyen yo e ki vle patisipe nan relèvman peyi an. Donk, ann mande Barbara, jounen jodi, Quid de angajman sa? Kòman sa ye? Eske l toujou gen menm sans lan pou ou? Eske w panse fò lit lan kontinye, fò bagay yo kontinye pouse? Epi bon, nou konnen petèt se ka pa menm foug lan, men kòman ou angaje w, kòman w enplike w nan sa plizyè deseni pita? Ou konnen, vye kò a tchoule, ou konprann? Vye kò a tchoule, se pa menm sante a, se pa menm vigè, se pa menm. Ou konprann, tankou rele baba ala kouri bagay, m preske pa ka kouri ankò, ou konprann. E men m panse ke mwen menm tou, minimòm ke m genyen an, sa ke m toujou fè, se ke m toujou retransmèt li bay lòt moun. Se pasasyon flanbo a. Se sa. Mwen retransmèt li atravè de emisyon de radyo, de chante. E se sa k fè, mwen toujou di yon moun, chante pou mwen se pi bèl bagay ke Bondye te ka ban m nan vi m. Sa di ke la, ou wè jounen jodi an la, ou ka pran tout babage, ou ka pran tout sa ki sou mwen, ou ka pran tout sa. Dayè, m gen moun ki konn di, bon baba, menm si li gen yon bagay sou li, kan li ba ou l, epi li bouche kò l, li mache. Men. La chanson, la voix, sa ke Bondye, sa ke Bondye ban mwen pou m, pou m fè revandikasyon pèp la pase, revandikasyon pa m pase e pou m, pou m bay mesaj mwen an bòn e di fòm nan pou moun ki ka retire l. E, men yon lòt kote se ke, se pa sèlman sa, se ke chante ou pito art, culture, si yon moun vle konprann li, Kilti se youn nan meyè m kapab di remèd ke yon moun genyen pou lè w vle fè chanjman nan yon peyi, lè w gen yon rèv, lè w vle vrèman ke tout bagay chanje enben la kilti ke mwen menm m gen nan nanm mwen, m gen lakay mwen enben se vrèman avè l ke ou ka travay pou fè sa avanse. An tèks mwen yo, sa ke m ap chante, sa ke m chwazi chante, mwen asire m ke se de bagay ki kapab transfòme sosyete a, ke ou ka rekonèt ou ladan l, mwen asire m ke se de bagay ke w ap viv, E a pati de veki w, de eksperyans ou, de move bagay k ap pase w ou k ap pase nan vi w, enben, ki sa nou fè mwen menm, mwen ranmase yo epi m mete yo nan chante, m mete yo nan teyat, m mete yo nan ar lan, m marye yo menm avèk listwa. Ok? Epi kounye an, mwen ba li. Sa vle di ke se, m panse ke wi, m kapab bay toujou nan sans sa a. M avèk yon seri de, m avèk vokal ki se vwa otantik kiske atis lakay, yon pakèt atis ki bon bagay, de bon bagay, ki konn chante, ki konn fè teyat, ki konn jwe teyat, ki konn jwe mizik, men ke moun yo, ki konn di tou, men ke moun pa vrèman rete chita pou asire yo ke yo tande moun sa yo. Mwen menm m asire m ke Mwen a avanse avèk ekip sa pou nou wè si nou ta pote flanbo a pi lwen toujou pou nou kapab travay. Donk, si n byen konprann Barbara, an nou rezime, se ke sans angajman an toujou la e lit lan pa pèdi sans li sof ke ou chwazi yon lòt fason pou batay. E ou pa fè l, ou pa fè l non sèlman kounye a, ou pa t janm pou kò w, men kounye a ou mete yon lòt san nèf kote la relèv asire e kote travay la ap kontinye. Wi, se sa m fè, epi tou m asire m ke mwen rejwenn de òganizasyon sou tèren, de òganizasyon k ap travay trè fò sou tèren an. M gen plizyè moun avèk Mèt Soverson Philippe, avèk Mesye Amingo, antouka plizyè moun, o se lwi ke nou eseye travay ansanm pou nou avanse avèk batay la avèk pwoblèm ke pou amin solisyon nap chache pou nou rezoud pwoblèm ke ayisyen an ap viv nan zòn sa a kote ki rele santo domingo an e ke yap viv tou nan lòt kote men ou konnen nou fokis nou plis sou kote sa. Jodi a se anivèsè w Barbara tout moun ap felisite w pou lidèchip ou yap fè w anpil swè Bò kote pa w, sa w ta swete, non sèlman pou ou, men pou peyi sa? C'est une question pour une championne. Waw, waw, waw.
Pou tèt mwen, mwen menm mwen espere ke m gen lasante. Granmèt mwen, moun ke m ap sèvi an, ke l ban m sante, e pi plis ankò, plis fòs, plis kapasite pou ke m avanse kòrèkteman nan tout batay ke m genyen pou m mennen ankò pou peyi sa a. Mwen wè, mwen wè yon chanjman k ap vini. Mwen, kontrèman a plizyè moun ki di m, pa gen anyen k ap chanje, etsetera, mwen menm, m pa kwè, m pa kwè ke Ayiti. Nap pèdil, jan moun yo met nan tèt yo ke bon nap pèdi Ayiti, Ayiti fini, etc. M panse ke gon pakèt moun kap, e se sa m te bezwen dyaspora a wè tou ke Ayiti gen yon pakèt moun ki la, kap batay, ou pa ka annik rete ou di ke ou panse ke sak rete yo se se ba annik ba yo tèl bagay epi that's et, non. Gon pakèt moun an Ayiti Ki premyèman gen k pa ka fè yon pa, menm jan tout lòt moun ap fè pa, yo pa ka soti, yo pa ka sove, genyen tou ki pa enterese soti, ni sove, paske yo santi ke yo gen yon batay ke yo ka fè ankò la a, kote yo ye a. E moun sa yo, yo kòmanse batay, yo pran l, gen de jèn, gen de granmoun tankou m tou ki ladan l, Ok gen de granmoun ki pi granmoun ankò pasem ki ladanl sa vle di ayiti wi gen avenir ayiti gen yon mirak ki ka fèt e mirak la se ansanm pou nou mete pou nou fèl mwen menm mwen prè a kolabore tankou m toujou vle fèl e jisteman se nan kad sa a m panse ke a chak fwa ke gen yon rankont kap fèt, a chak fwa ke gen yon get together kon di moun yo kap fèt e m toujou la e se sak fè tou ou te wè nou nan somè Louisiane e wap wè ke nou nan plizyè somè kap fèt HCT sot fè yon somè la nou ladanl e nou patisipe e e antan ke fanm antan ke diaspora antan ke peyizan nou patisipe antan k artiste. E paske yo pako tande vwa atis yo tèlman non andeyò a. Paske anpi mwen menm mwen reyalize dayè e sa fè lotrejou la ankò m vin wè l tèt mwen tèlman cho devan bagay sa a, m wè ke gen de moun ki tèlman enpòtan nan avni peyi an dayè ki nan yon kote bagay yo ap fèt nòmalman pou l mache ansanm avèk lespri l, lide l, fòs li, kapasite l epi pou de moun sa yo di w E non, atis yo kap vin jwe a son bagay fòlklò. Li pa li pa bezwen pase la. Gen moun ki panse ke yo ka pase akote lakilti si yap pale lòt lang. Alò ke, kisa kisa ou bezwen, ki enstriman ki mye pou ou ke lakilti pou w fè pase yon mesaj. E sitou pou nou menm an Ayiti. M pa konn si w wè, Ayiti ankò nan kòve ou pa wè moun yo lè pou bagay la fèt pi byen se chante yo te mete chante nan kòve a ou konprann nan tout asosyasyon nan tout regwoupman nan tout rasanbleman nan premye bagay ou wè yo pran se se chante a e m panse ke se. Men se ou k chante l Barbara menm si listwa menm si lesklavaj dabò hein mete sa lakay nou esklav yo travay yo te anpil men avèk chan Avèk miz an komen efò yo, jounen yo, menm si yo te trè di, men travay lan te parèt, parèt sèlman. Men nou konnen ke ras nwa nou menm nou fè anpil bagay anchantan. E donk, Barbara son chantez, nou pap bliye sa. Pral gen ti sipriz wi, nou mèt kwè m. Nou konnen mwen, m pa ka sou yon plato pa gen sipriz, men son lòt bagay. Se sipriz ou fèt Barbara, se sipriz nòmal, se sèten. Nap wè ke nou mete aksan anpil sou dyaspora. Pap fòseman paske Barbara fè pati strictement de diaspora a. Barbara li son fanm 2 pye pantalon. Barbara gon, Barbara aktyèlman pa bò lakay. Demen maten li ka Sendomeng, aprè demen li ka Kanada, aprè aprè demen li ka New York. Se menm travay lan kap kontinye. Donk nap anonse w. On courte pause, nap retounen pou nou dekòtike, pou nou chèche fouye e plis kesyon sou Barbara, rèv li, anbisyon l, pwojè l tou. Ret avè n. Mèsi anpil.

Repons lan te ka petèt nwaye lan flo repons talè yo, ann eseye mete l akote, Rèv anbisyon w, bèl nègès.
Bon, rèv anbisyon m, tankou m te di l tou talè a tou, se vrèman asire m ke mwen patisipe an bòn e di fòm nan devini peyi Dayiti, nan chanjman k ap fèt yo. Vwala, vwala. E m ap di w tou ke prezantman la a, mwen ap travay avèk yon gwoup de moun, bon, se sur ke anpil plis soti nan dyaspora, men sou tèren an tou, paske mwen menm, travay mwen toujou fèt isi e laba. E avèk moun sa yo, nou, nou ekri, nou fè yon pwojè de, yon sòt de pwojè, kont lensekirite, ok, se yon brigad vijilans pou sekirite anndan peyi Dayiti, kote ke patisipasyon an, tout moun patisipe ladan l, men nan chak zòn, nan chak katye, nan chak komin, si nou vle, e yon pwojè ke nou ka fè,

Dyaspora, paske nou te vle ke, lè nou di dyaspora, nou pale de moun nou genyen ki konn bay gwo tonton sekirite nan peyi etranje, men ki se, ki se Ameriken Ayisyen, ki se Kanadyen Ayisyen, etc. Ki, yo menm kapab la tou pou.

2 moun tou ki gen dwa di bon mwen menm zòn pam nan mwen soti nan tèl kote m soti Dedun map pran seksyon Dedun nan nap kòmanse fèl e nou di ke pa egzanp avèk pwojè sa nou tou akonpaye peyizan yo paske nou fè yon bagay ki rele jaden lakou jaden lakou an kote chak moun ka gon lakou nan ka gon jaden nan lakou l ok ke lap fè tomat lap fè siv m pa konnen tout tip de bagay ke lap bezwen wi ok pou ke nou e menm nan menm nan nan nan wi nan zòn bò isit la tou vwala on moun ou pa bezwen fòseman gen tè pou plante hein so fò nou retire konsèp sa nan tèt nou alò se nan sans sa nou di ke enben se yon pwojè ki vrèman de grande envergure ke nou pral chita nou chita avèk. Kèk moun nan gouvènman an deja, nou chita avèk moun nan sosyete sivil la pou nou wè kouman ke nou kapab entegre vrèman yon sekirite zanmitay, yon sekirite youn veye sou lòt. Ok? E nou klè tou Ke se menm ti mesye nou yo nou wè kap fè briganday la, nou konnen tou ke yo pa, se pa yo kannik rete yo ploup! yo tonbe konsa. Gen de men dèyè yo, gen de moun kap avanse avèk yo, gen de moun kap ba yo sak nan men yo pou yo frape nou an, ou konprann, men nou di ke a la minit ke sa kòmanse fèt gen netwayaj ki fèt, nou ka rantre konsa. Pwojè sa a, menm gen pwojè kiltirèl la tou, ki se yon yon komedi mizikal sou istwa Dayiti. Ke sa fè sou istwa Dayiti. Sa fè lontan ke nou kòmanse travay sou li. E an Me lane dènyè nou te ale Akayè, nou te fè, nou te repete l Akayè, nou te fè yon bagay ekstrawòdinè, tout moun te kontan. Ok ane sa nou rekomanse travay avel men nap travay avel kom yon e pa film non koman antouka se Saman production ki di ke nap fel antanke documentaire e film pou ke nou avanse avel e montre koman li enpotan ke nou kapab aprann istwa nou paske ou konnen si nou pa konn istwa nou nou tou foutu nou tou ale se sa alò pou n aprann istwa nou atravè l'art et la culture. Jounen jodi Barbara e Ayiti ou konnen l gen de fenomèn k ap fè raj nan non sèlman globalite kriminalite banditism lan men nou jwenn ensekirite an ki frape fanm yo anpil Genyen ki vyole. Gen madan sara ki sou wout pèdi lavi pa sèlman pou aksidan machin men kounye a paske bandi ap atake yo. Gen anpil fanm ki kidnape. Gen anpil fanm ki vyolante. Gen anpil fanm ki make. Barbara pou kont pa l pa ka pote solisyon a tout sa men kòman Barbara fè lekti de sitiyasyon sa e sanzèt egoyis nou rale pwojektè a sou fanm yo Ki lekti w de sa? Vyolans k ap fèt ann Ayiti, li toujou frape fanm ak tifi pi vit e pi plis ke tout moun. Se youn nan bagay ke lè mwen menm avèk Mimoz Andé nou chita, nou di men kouman nou pral fè pou nou montre moun yo e enpòtans pou ke genyen de, m di brigad, m di brigad paske mo a li vin nan bouch mwen, men ki ankadre fanmi yo pou ke lè yon bagay rive nan zòn yo konsa, pou timoun yo, pou tifi yo avèk fanm yo pa pi viktim. E nou te vin wè tou ke, ekoute. Mesye yo, m pa konn ki sa k pase nan tèt yo, fò n di m pa konn si se yon bagay yo aprann. Mwen di mesye dam wi kounya yo. Non non, m ap pale w de mesye. Mwen ap pale w de mesye ki konn ap, lè yo, tankou depi yo kenbe yon moun, yon fanm nan, fòk yo vyole l la. Lè yo vle imilye w, ok, se vyole w.
Kisa, ki kote y aprann sa, ki kote yo jwenn li e nou menm, kouman nou pral fè fas a bagay sa a pandan ke gen fanm parèy nou ki ladan l tou? Pandan ke gen fanm parèy nou k ap bat bravo, k ap di ke wi fè l sa a wi, bagay wi. Èske w konprann? Se ki ve di, se yon bagay ki grav. Se yon bagay ki vrèman grav, se yon bagay ki vrèman grav. Brigad vijilans lan gen yon pwen ki gen. O wi, byensi, ladan li nou di ke nou gen. Premyèman nou gen de fòmasyon ke nou pral bay tou, ou konprann, e n ap sèvi avèk radyo, televizyon, n ap sèvi avèk, paske rezo sosyo a vin gaye kò l nèt tout kote, epi n ap sèvi tou avèk rasanbleman, regwoupman, ou konprann, lè moun nan, toujou gen yon moun avèk pòtvwa, toujou gen yon bagay k ap di ki pou ede moun nan konprann, atansyon, fè atansyon, lè w wè tèl bagay, se tèl bagay li ye, lè w, gen anpil mesye nan, w ap Jeremi. Lè m te kòmanse ap fè travay anndan yon klinik ke nou te genyen nan Wab Jeremi, genyen yon ekip medam ki vini pou pran fòmasyon, mesye yo envite, mesye yo vini tou, paske ou wè ke fò w te envite gason an tou, mari an, pou l ta vin konnen e tande pou lè fi a transfòme, pou l pa pete leplon, e ou wè gen anpil nan mesye yo ki. Lè w montre yo bagay, lè w fè jeu, e e se surtout à travers les jeux de scène ke nou te konn fè e e fòmasyon sa yo, mesye yo di mezanmi m pa t panse non si se vyole m t ap vyole madanm mwen si m si l te di m non epi m kontinye bay li ou konprann? Sètènman nou wè l, nou konprann li e s on bagay k ap kreve kè w lè ke w pa ka fè anyen ladan l an paske ou menm tou moun ki sanble w la, moun ki sanse te ka defann nan, li ladan l tou, dèfwa menm manman yo ladan l. Se tris, dèfwa ou rejwenn menm yon papa a yon pitit nan menm estrikti kote yon papa ta dwe fè tout sa l pou l ta fè pou pitit li pa janm rive la. Men sa se pa listwa. N ap pousuiv si non nou pa twò lwen klotire ti koze sa avèk Barbara Guillaume. Madam, mesye, letan pou m mande nou wè aspè feminis lan, nou wè aktivis lan, nou wè militans lan, nou wè aktris lan, nou wè jounalis lan. An nou pran yon aspè de Barbara ki alafwa trè koni e trè mal koni. Se l'art, se le chant. Sa sa reprezante nan vou jounen jodi a nan okazyon fèt ou Barbara? Chante pou ou sa li ye, sa li pote an plis kòm manje bay nanm ou?
Pou mwen menm, se, tankou m di, se youn nan meyè zouti pou yon moun transfòme yon sosyete. Se meyè zouti pou di sa w ap di a san blese moun. E se sak fè menm lè ou wè yo di w fanm ede nan pote lapè, atis tou ede nan pote lapè paske gon jan atis lan di bagay lan, se sa gon jan ke atis lan di bagay la, gon jan atis la fè l soti moun nan di oh! Kite m di w ke wè m ap pale w de komedi mizikal sou istwa dayiti ke an 2004. Ok ou an pandan map diw son pwojè liye toujou an 2004 m jwe komedi sa sou sèn Montréal te gen 600 moun nan 600 moun nan apèn te gon yon m ka di yon 75 ayisyen ki te vini paske ou konnen 2004 se te yon ane ki te boykote etc e m gen tout prèske tout moun ke kap soti nan sal la se dlo nan je m di a bon. Se konsa sa te ye. N ap pale de lesklavaj. N ap pale de yon bagay ki nan tout liv. Se sa, ke tout moun te ka konnen. E pou wè, m di w Afrikèn k ap di m, Ah ma soeur, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était ainsi. Waw, men, vous avez. Antouka, se pou m di w ke kòman Art lan, kòman avèk teyat lan, avèk chante a, paske komedi mizikal la se te chante, epi dans, etsetera, se sa. Epi ou vin wè vrèman ke ou ka aprann yon moun yon bagay, ou ka fòme moun menm avèk li. Alò. Chante trè enpòtan pou mwen, jous kounye an, lè m rete, menm lè m fè yon bagay m santi, m gen dwa santi m gen yon bagay ke m fè ki pa byen wi, ou konprann, men m ale, m kouche, epi m kouche, m pale a Bondye epi m tonbe chante. Ou konprann? E chante a gen yon fòs ladan l, sitou, bon gen moun ki gen dwa pa vle kwè m men ou ka jwenn lòt kote pou jwenn chante a. Men mwen si m pran chan de esperans lan pou m. chache chante e map jwenn de fwa ki vin fè ke a m jwenn repons a sa ke m bezwen an. Barbara Guillaume, Pou mwen Frandy Siméon se plis kon lonè ke mwen chita sou yon plato avèk Barbara Guillaume paske mwen menm souvan nan emisyon m lè pa egzanp nan yon ribrik tankou chante pou chanje ki son ribrik ki vini avèk dè chante ki dè chante angaje, men chante pa dè zatis ayisyen, lè n ap chèche konbyen fanm pa egzanp ki chante dè chante angaje, alò m ap pale pou mwen menm pèsonèlman, nou pa t ka jwenn anpil non madam mesye, nou te ka remonte petèt a Fedia Laguerre, nou pase pran, men Ou paka lan palmarès wap fè a la a kou sur Barbara ap monte e se pa premye fwa m sou yon plato avèk Barbara pafwa se nan tele pafwa se nan radyo jodi an se les deux à la fois donk son plezi son onè ankò plis se nan okazyon fèt li nou poze Barbara anpil kesyon.

Emisyon an poko fini, se fèt Barbara, se sa la surprise, j'ai avec moi les gens qu'il faut, nou pap wè yo, men moun sa yo nou pare pou nou fè Barbara yon surprise ke l pa t ap tann, men l fèk sot di l, chante se nanm li. Donk, mes complices, avec moi, Se nou ki ras moun, ki klas moun, n'ap pot tè a sou kou nou. An ale Babou! Nou se yon ras moun, yon klas moun, nou pote tout moun sou kou nou. Yo di n chante, chante pou yo, yo di n kriye, n kriye pou yo, yo di n danse, n danse pou yo, se nou menm ki sous lavi yo. Jou n di n pap mache, n'ap kanpe.

Nou se pèp ki genyen rezistans. Ou pat dwe fèm chante. Non fok fon chante chante se la vou Barbara on gro bavo pou Barbara madam mesye bòn fèt Barbara nou wè vwa a la m di nou chante Barbara se pa pou danse se pa sklere bouk sentiron se chante pou nouri nanm pou nouri batay pou bann jèvrin pou n kontinye lit lan. Barbara, se t on plezi double ak tout on lonè pou mwen avè w la. Fèt lan p ap fini madam mesye men kamera a pral fèmen. Sètènman n ape remèsye tout moun ki pèmèt emisyon sa a posib e ou mèt kwè m gen anpil anpil moun menm si w pa wè yo. Nou gen Luc Samar, vwala, Samar's production ki avèk nou epi tout ban dèyè a. Mande a m salye nou, m remèsye nou, eh eklerajis la ki di jan feminen, eh la koz feminis ye ki kontini e on ne dit pas la chauffeuse on dit le chauffeur jiska prezan men son fanm wi ki kondwi donk mèsi a tout moun e Barbara lanmou limyè fòs kouraj. Nap kontinye wi, rezistans! Nou son pèp ki gen rezistans. Mèsi anpil, mèsi Frandy, sa fèm onè poum chita avèk ou jodi an, m konn fòs karaktè w, m konnen si w di yon bagay se yon bagay ki sot nan nanm, ki sot nan ou menm, epi antouka m kontan Bondye banm kèk jou toujou poum viv pou ke mwen kontinye avè w. nan kòzon nou anpil men wi. Certainement madame mesye nou pap bliye pou nou remèsye nan tout moun ke n tap remèsye ki pèmèt emisyon sa reyalize jodi an. On remèsi Yermola Adelson et son mari qui ont beaucoup travaye pour ce décor merci beaucoup et puis la référence pour tout lòt décor nou ta bezwen nan sans sa se avèk Majestic.

Kreyasyon lokal madam mesye se Nancy wi pa w nan dèyè san pou san Nancy ou tande pa Barbara a dèyè Nancy Dumé sètènman epi bon mwen menm tout moun konnen tout sa k lokal mwen renmen sa soti nan pye m ki se koleksyon 1804 n ap remèsye koleksyon 1804 avèk madam Kòkmar. La robe se avèk Nancy Dumé, lè cheve se avèk Lovely, le makiyaj se avèk Kerma epi tout sa w wè k posib yo la si w kab gade m la se gras a Samarz production anpil lanmou anpil limyè sou nou Barbara lit lan pa kanpe. Frandy la, nou tout la, ann met men ansanm, ann kontinye met fòs nan feblès, e wa tout moun, mèsi tout moun. Kòzan nou, kòzan nou, se yon zouti endispansab ki pral pèmèt ide pozitiv vini sou tout pwoblematik fanm, jenn ak timoun. Se pral rapwochman tout moun nan sektè pa yo pou konbat lamizè ak linyorans ann Ayiti.